Gen moun ki rele l sèk, m panse se te sèk ki te peye pandan ti tan an. Bon m di w yon bagay, èske, èske doktè rekòmande moun sa moun mete l paske m toujou wè moun yo mete l pou yo fè chèlbè. Jeneralman se yon tretman de koreksyon ke l ye, ou mete jeneralman pou korije dan ki pa nan bon pozisyon ok. Men, sa konn rive, moun nan bezwen fè fantezi epi li do pou mete l. Men fason ke w mete l lè w ap fè yon koreksyon an, li pa menm jan a fason ke w mete l lè w ap fè yon fantezi. Si moun mete l pou yon koreksyon, sa vle di lè dan moun nan gaye. Kisa k ka koz dan m gaye? M pa fè anyen. Dan moun nan gaye, jeneralman se depi piti. Paske gon ansanm de pwoblèm ke l genyen, swa li te souse dwèt oubyen l te tete lang. Donk movèz abitid sa yo ka kontribiye nan defòmasyon machwè moun nan. E ki di defòmasyon machwè, deranjman nan pozisyonman dan yo. Konbyen tan moun nan ka fè avèk. bris la nan bouch li, konbyen tan l pral avè l nan tan pou l aranje? Syantifikman pwouve li ale de 6 mwa a 24 mwa. 6 mwa a 24 mwa m ap fè yon bagay nan dan m? Nan entèval sa.
Sa ka rive li kanpe sou 12 mwa, sou 18 mwa men klasikman li pa sipoze depase 24 mwa. Kòman m pral fè pou m pwòpte dan m? Pou pwòpte dan w li dwe pase pa w 2 faz. Premye faz la ou sipoze ale ka òtodontis la regilyèman. Pou dil bon e ou vin chanje elastik e lè lap chanje elastik la pou ou lap e tou pwofite fon premye netwayaj pou ou. Men ou menm netwayaj pèsonèl la, sètadi sa ou pral fè lakay ou a li vrèman krisyal. Si ou pa gon bon ijyèn bikodantè ou paka mete aparèy sa ke nou rele brès la. A tout pri m gen brès m ka toujou bwose, bwose chak jou? Wi, ou dwe bwose chak jou. Paske gen teknik de bwosaj pou sa, ou pa dwe gen yon bwòs. ki twò di fòk bò sa mou pou pèmèt aske netwayaj la kapab byen fèt. Ok eske lèm fin met sèk sa eskel pap fèm mal.
Son trè trè bèl kesyon ke w poze a e wi wi lap fè w mal men li gon nonb de tan pou doulè a li dire. Pase ke otomatikman ou fin mete l, ou gen premyè semèn nan pou sibi fòt sansiblite vwao doulè. Men de no jou, youn nan pwosede ke nou toujou fè, se vre l ap bay doulè men gen teknik ke w ka anplwaye pou pasyan va gen doulè.
Tankou m te wè yon videyo yon demwazèl k ap plede. kriye. Eske doulè a atwòs? Sètènman, sètènman, paske sa ki genyen se ke rasin yo menm, tout ligaman ki te kenbe rasin yo kòmsi y ap chire. Sètadi, se menm jan m te ka gen boutèy sa la, li gen yon ansanm de ti fil ki kenbe l an plas, paske dan an dwe fèm. E otomatikman mwen mete aparèy la, tout fil sa yo oblije kase pou kite boutèy la lib. pou fè deplasman ke li dwe fè yo. Kòman ou ka konseye yon moun ki genyen dan dan li ki gaye, kòman pou l pran swen l, ki swivi ke l ka fè avèk bras la, m bezwen plis detay sou pati sa a. Pou pwoteje bras la, pa bliye se yon ansanm de ti fè ki kole sou dan yo avèk yon materyo spesyal. Men ti fè sa a li pa. entegre nan dan, sètadi a nenpòt moman li ka sòti si w ou mal jere l. E ou ka mal jere l lè w manje bagay ki di, pa egzanp bannann peze, e papita, bagay sèk sa yo otomatikman yo tonbe sou ti fè a, yo ka sòti l. Ou konprann? Lè w manje bagay tou ki kolan, pa egzanp papita, e palito jan moun yo konn rele l la, sètadi yon sòt de karamèl, li kapab rache l sou dan. Donk se prekosyon sa yo pou w pran paske gon ansanm de bagay ke otomatikman ou gen près la nan bouch ou, ou pap ka konsome l. Sa vle di
sèk la li vrèman enpòtan? Li vrèman enpòtan pou moun ki gen pwoblèm alinyeman? Wi, wi, wi. Li vrèman enpòtan e se li menm tou ki kontribye nan ranje souri moun nan. Paske gen anpil moun ki sansib pou sa. Paske lè w souri avèk yon dan gaye, Li diferan ke lè w souri avèk yon dan ki byen alinye. Se souvan kou. Kouman son bèl bagay. Son bagay. Hey. Kouman fè konn tout bagay sa yo?
Bon, m son spesyalis nan domèn nan. Kèlkeswa pwoblèm nan, Doktè Alexandre la. Kèlkeswa pwoblèm ou gen nan bouch ou, keseswa ou vle ranje souri ou, ou vle fè l pi bèl, ou gen yon doulè dan, fè mal. Doktè Alexandre la nan vil Jakmèl pou nou sèvi w paske se pou sa nou t al etidye e se pasyon n.